Koman ke nou kapab arive kache kantite abòne nou genyen sou kanal youtube nou yo? Video sa gen anpil zanmi ki tap mandem li koman pou ke yo fè sa, se yon bagay ki vrèman senp men yo toujou di sa ou pa konnen pi gran pase w. Alò mwen fè video sa vin montre nou koman ke nou kapab kache kantite abòne sa yo. Chilantrandoube poukisa kache kantite abòne yo li bon. Kache kantite abòne a pou lè ke wap kòmanse a vize lè wap kòmanse konsa anpil moun yo pa konn vle sipòtew lè moun nan vin sou kanal ou a menm si ou te fè yon bèl video ou te ou tap fè yon bèl travay men depil pa wè ke ou gen anpil moun kap swiv ou pa gen anpil moun ki abòne avè kanal sa lap refize abòne pou sèlman sa menm si travay ou a ta bèl menm si ou tap byen pase bèl bagay. Li pap abòne pou senpleman sa. Ki se kantite abòne ou gen an ki vrèman ba. Li wè apèn kòmanse epi wap sipòte l wap kòmanse a vre. Ebyen pou rezon sa li enpòtan ou kache kantite abòne ou yo, ou mete videyo, pa gen moun ki konnen kantite abòne ou genyen. Lè moun nan vini lè konsa li abòne avèk kanal ou a paske kantite abòne la l pap wè anyen ditou. Alò m pral montre nou kòman ke nou menm nou kapab kache kantite abòne sa yo. Pou ke nou ka achte kantite abone sa yo kisa nap bezwen fè? M prale sou Google la e m aktive ekran pou m ka afiche l pou nou wè ok. Ok ekran deja afiche la a goch oubyen a dwat. Kounya kisa map fè m prale sou Google la. Ok lè m rive sou Google la m prale sou YouTube. Ou ka ekri YouTube la la ok. Pandan te git nan gen map ekri l ankò pou nou ka wè. Nan pati sa la, n ap bezwen ale sou 3 ti pwen ki anlè yo. 3 ti pwen ki anlè yo. Pandan l al gentan parèt konsa men m ka montre nou yon bagay. Ou wè la kote ki make Para Computador, ok, nan ti opsyon kote m tcheke l la. Mwen te gentan tcheke l, w ap bezwen tcheke l pou l menm jan avèk pa m nan la, ok. Jan pa m nan tcheke a, n ap bezwen fè l m te montre nou, ok, sa a, ok. N ap bezwen tcheke li. Tout moun konprann? Lè n al retounen. La mwen sou youtube la ok. Sa a ki se vèsyon konpitè. M prale nan ti nan ti foto ki anlè a la ok. M ap montre nou ok la pati sa. M ap klike sou li. M ap prale sou seo kanal. Okay. Ke m poz video sa. Okay, lè m rive nan pati sa, m prale kote ki ekri Personalizar o canal. Okay, na pral la, te m prale sou li. Se pa m nan se an pòtigè li, men lè m ap fè l an fransè oubyen nenpòt lang la, na wè kote m klike yo. Okay, m ap klike sou li la. Pran ti, l ap pran ti tan pou ke l mache. Pran ti pasyans. Kelke segond. Rapid, rapid. Mèsi bèl bagay se bèl wi. Ok lè ke rive nan pati sa map ale anba la ok tem bal yon ti zoom ok map vini anba la tem montre nou tem rale sa metel sou li meni ok nap vin la map klike sou li epi lè rive nan pati sa nou prale nan kanaw.

Lè rive nan pati sa a, n ap sèlman bezwen monte l. Ok, sa n ap wè la, n ap monte sa konsa. Ok, lè n rive nan pati sa a, n ap wè contagem de inscritos. Ok, sa, se sa, ok, se sa ki enpòtan la. Men, sa ki enpòtan. Ok, n ap sèlman bezwen tcheke l. Pa m nan la, kòm n ap wè kantite abòne yo pa afiche sou kanal mwen an, si m klike la, y ap afiche. Kounya moun wap vini wap de tcheke sa pou l kite menm jan ak fanm nan wè li nap de tcheke sa la mwen m pap tcheke l wè li ok sa m tcheke l la la mwen de tcheke l nap de tcheke sa epi otomatikman kantite abone yo ap tou dezaktive men fò nou vin la anba kote ki make save la sa ou va nap vin la nap save li ok fanm nan pa ret tou blanch paske Mwen pa m nan menm pa seleksyone l. Depi m seleksyone l ok m seleksyone l la m ap wè l make sa ou pa. Men kòm m pap afiche kantite abone yo ok n ap wè la li rete konsa ou menm pou w la l ap parèt tou ble epi w ap klike sou li sa w tande a pwoblèm ou an tou rezoud kantite abone yo yo pa pa afiche ankò. Nou wè kòman l senp e sa k fè m di nou sa w pa konnen epi gran pase w se yon bagay ki vrèman senp pou ke yon lòt zanmi ka benefisye kontni sa wap sèlman fè yon bagay ki tou senp. Patajel avèk yon zanmiw, patajel an gwoup, sou status yo, whatsapp, kite yon kòmantè, just pou ka dim mèsi, si tout fwa ou vle remèsyem, ok, oubyen kite yon grenn like, si w kite grenn like la map wè ke sa video a te enpòtan pou ou. Mèsi anpil, mèsi ou ki tap gade video sa, mèsi ou ki pataje l, ki abòne ak kanal la, map fèw yon ti orevoir, a la pwochèn, se te zanmi pa nou Chinard Pana Doubler.